Bon yon senp ti bagay kapab fè yon zanmi trèt ou. E zanmi sa a kapab toujou ap ri anfas ou. Men dèyè do ou se gwo doulè. E lè l vin nan ka sa a, kapab gen gwo deblozay.

Li vle ke ou la touche plis ke ou. Depi jodi a tou vreman ki fè m deside tou pou m al nan mouda, nan Bwadvil. M konnen nan madam sa a, m ka jwenn sa ki gen ti chèz pou mwen. M kwè nan li anpil. M ta renmen mwen te mari a pou l pa gen okenn konplikasyon. Paske m ap anril. Se yon obligasyon pou mwen retire sou tè a. Paske mwen menm m pat vle sa fini konsa. Se vre m te bon zanmi nèg la, m te kwè nan li. Men se vre m pat panse m te ka blaze l konsa. Men m twonpe m. M pa wonte. Pou pran kèk figi devan moun, devan yon piblik, sa toujou pa ka mache. E mwen menm ki la. Ki rezon m gen? Kisa m ap gagner nan sa? Pou yon moun ap blaze m, se vre m se pitit Soed, m gendwa pa gen mwayen, m pa ka vòlè. Anplis, si m te rive gen lavi nan move kondisyon, m panse m ta gen lajan deja. An konklizyon pou mwen menm, fò m bay kont mwen pou Adlin, m ede l jere sa. M ede m elimine nèg ki rele Rafawi la. Pou mwen menm sa e meyè solisyon an.

Wap fè chan wi. 12. Frè wap jou bay.
Sa w vle la kounya pou nèg yo? Lanmò? Kòman m pa vle lanmò a? Bon m anvi brète pou m pa vle lanmò. Yo wè, lè m ap imajine menn ke m ap wè nèg sa yo, nèg yo 2 kolòn yo e, nèg sa yo pa sipoze. Kolòn vètebral? Ay kolòn sa. M ap tou bay wap di m wap di m yon lòt bagay. Pa gen bagay kolòn.
Menm di Rafaul li menm se met tèt li an plas al mande nèg la padon pou sal fèl la. M'en bondye Olton ye nèg la pral mande padon se voye bondye pou mande padon gade gwosè Rafa wi pral met ajenou nan pye Olton. Lage fatra sou mwen a ew k travay latè mwen travay latè mwen wap pale pou kòw la ou ta anvi brète.

Menm bwa jira a fèm pou kòm menm si m ba la jira bagay sa pou kòm menm fè jira pa ta rele m di li pou m ba la jira bagay sa pou kòm talè sa daika panse li ye la pou li menm li genlè panse li ka gen nèg sa li mouri deja wè pou m pou l ta gen nèg sa se sèl si m ta mouri pou m te mèt mouri genlè zonbi m tap tounen yon bonbon nan mouda ak daika pou m vin touye l pou nèg sa. Talè sa m ta fè menm mezanmi humm si e zam pou m pran pou Abdaïka map pran l pou li wi si e zam pou m pran pou li map pran l pou li paske m wè l enpeche m m wè wi l enpeche m pou kongo kongo wè menm si m pata touye l espè sou yo pata ri m mwen menm Salut Jenny.
Oh kòm ou ret. Mwen pa vin non.
Epa m baw depi lèm te wèw tou dènyeman an. Mwen la wi pitit bon m te byen bezwen ou wi. Oh menm wi.
Pitit avèm nan Adayika pitit. Adayika nan chanm avèk yon nèg pandan m soti m tal bre nan yon bar epi m te gen yon zanmim. Wap di la m tal kote yon zanmi m ou pa konprann? Wi. Kounya la lèm antre m wè yak Daykak ansanm avèk yon lòt nèg lap pran plezi. Nèg pa di m renmen fanm sa. Bon poukisa w avèl pitit? Poukisa wap ak tel? Li pa bon moun se pa pou yon nèg wi.
Dayka wè avèk yon nèg. Dayka menm. Kèt. M twouve sa trè bizar. Se kòmsi m te wè demwazèl la yon wòch nan men l. Li leve l pou l al tire l. Mwen genlè k mwen l wè a paske m bay lòt moun e mwen l wè.

San rive avèl, san rive avèl. Anba vil la vil li. Li genlè kanpe lap pale de teknik lap di nèg la paka fèl anyen li fè nèg la yon rezon, rezon kisa? Wè menm se menm ki te di bay zam nan menm swa wap fout yon kout kouto ou swa wal ka djab manjel ou vann li pou boul bòlèt. Sa Olton li fre.
Kisa e la? Olton?
Ou konnen Olton pral kay ougan? Ah men li ka wè li ala bon monchè la bon. Yo mò pawòl nan kèm genbe pawòl sa wi.

Men makwèt la kap fèm bay sa vre. Elèv kolè mawozo san jan wi. Ebyen yo mèt retire non yo met Obè pou pitit oh an vle di m di w m wè m wè Adèyka avèk yon nèg ou di m manti m pa wè l oh soyez là tou nèboule m te pou gon jèn jan e pou Obè w te ye la bon pou sa yo pa rele w jan jan yo fini oh gade jan yon nèg mawozo mesye ou vin di l yon bagay ou vin di l non epa sa pou sa w te mawozo la pitit oh.

Li fin tankou vin bat vant mwen epi li vin pote bay Mala, li di Mala ke o m dwe l, m pa peye l paske tandiske m gen kòb lan pou m ba li e bèl manje m ap fè, m gen nèg ki pral vin pote m bagay sa yo. Mala menm san reflechi, Mala vin fè m di chache bagay sa yo. Mala prèt pou mete m an kòlè. Sa vle di ou dwe Mala? Wi. An, Djeni, Djeni, Djeni bon zanmi Adlay sa? Wi.

Sou mesye Pou vin pale li di ou jèn fanm li a ou nèg li Ala l ta di al ta kite bouzen an l pa ta avè l ankò Ah non m pa kwè m pa kwè Dayik ap fè sa m pa kwè sesi m pa kwè Li jan jan konsa m m byen renmen li men m ap fon jan konn sa Dayik a Pou gade wè m ap fon jan m tèlman pale mal de ak Dayik a sa gade pou wè Dayik a ap vole konte fò l fò l fò l fò l kite m pou m ret ansanm avèk nèg li.

Kom mal depi kile e tout moun ki achte tou gen dwa pou yo peye. Men, mpa kwè sa ka mete nan gwo diskisyon avèk Dayè ka vo yon kòb. Koz li te ret nan zanmi w deja. Mwen sa map fè? Bon, si Dayè ka pa ba w kòb la, di l mete w lan, mwen menm map kite nimewo m lan men w, map ba w kòb la. Mwen pa la vo sa.
Chak lèm vin lakay Dayè ka Dayè ka banm kòb. Tande, mpa la vo. Mpa, si mpa pa la vo. Mwen di si l pa ba w li, di l mete w la.

M pa bezwen li yon ti loko.
Abòne avèk chanèl la pou n pa rate tout dènye epizòd yo.